Bonjou, bonswa tout moun, byenvni sou All News Enfòmasyon. Alò, li toujou bon pou w aplike tout konsiy otorite yo nan yon sans pou kapab pwoteje tèt ou, zanmi w, famiy ou, tout moun ki nan anviwònman w. Alò, tout moun ke ou renmen ou menm, si ou vle pwoteje yo, se aplike tout mezi otorite yo ba w pou w aplike an. Byen, malgre dènye chif, dènye nòt Ministè Sante Piblik mete deyò, sa li te pibliye an kote ke li fè konnen genyen sèlman 39 moun ki konta 39 nouvo ka kontamine nan kovid 19 lan epi pa gen moun ki mouri zewo moun mouri epi gen yon afè de 1643 moun ki deja geri kidonk daprè anpil moun ministè sante piblik ap fè pwen lap make pwen pa le fèt ke yo swadizan ta di Lap bese volim telefòn li lap bese volim nan li pa bay volim byen alò jodi an nou pral pale ou egzakteman de eleksyon ki te reyalize an Repiblik Dominikèn le dimans 5 jiyè ki sot pase la an palan de yè eleksyon ki te fèt yè an Repiblik Dominikèn byen. Ebyen jan wap gade la a wap gade drapo repiblik dominikèn nan ebyen wap gade tou mesye Leonel Fernandez petèt ou gendwa pa konn moun sa a men non an petèt tou ou te kapab tande non an ki se Leonel Fernandez ebyen nap di w li menm tou li te ale nan eleksyon an wap gade mesye Louis wap gade Abinader Louis li menm tou li te patisipe nan eleksyon an fòk nou Se li ki ranpote eleksyon an. Kidonk, mesye Konzalo, alò, tou moun sa yo, se moun ki te patisipe nan eleksyon an. N ap pale w an gwo de jan sa te dewoule, kòman sa te pase yè dimanch 5 jiyè 2020. Men fòk nou di w yon lòt bò, gwo sa k ap fè aktyalite. Prezidan Putin ki te prete sèman nan dat nan dat alò pou ane 2000 nan ane 2000 kote ke l te prete sèman nan ane 2000 ebyen pa yon referandòm misye yo bali kontra pou li alò misye yo E misye eli prezidan avi, non alò nou pa pral di avi men misye gen pou l dirije peyi Larisi jiska 2036. Kidonk mesye sa w ap gade la a, li prezidan jiska 2036. E yon lòt bò ankò fòk nou di w Kanye West, tout moun konnen ki se yon gwo sta, yon sipèsta, yon atis ebyen misye. Ya, yon sta, yon sipèsta. Fòk nou di w tou misye se yon antreprenè. Oudjmwens nou ka tou di w, nou ka di w tou yon milyadè, yon milyadè. Mesye sa w ap gade a, li se yon milyadè. Byen, ebyen, fòk nou di w se tout sa yo, n ap devlope pou ou an gwo, an gwo, ki jan sa te ye. Ebyen, jan n, jan w t ap gade an, yè dimanch lan te gen gwo eleksyon ki te fèt an Repiblik Dominikèn. Eleksyon te fèt alò avèk distans sosyal jan yo te anonse l lan, kidonk mezi yo te respekte. Distans sosyal lan li te respekte an Repiblik Dominikèn pandan tout eleksyon yo. Byen, fòk nou di w, aprè pa t gen, alò fòk nou di w se konplètman diferan de pa bò lakay pa nou. Jan sa fèt pa bò isit se yon bagay tout afè nòmal. Pati ki pèdi an li dakò bay akolad avèk pati ki genyen an, kidonk pou li felisite pati ki genyen an. Ebyen fòk nou di w opozisyon an li menm li felisite avèk Luis Abinader pa le fèt ke se li ki pote ranpòte eleksyon an. Ebyen fòk nou di w depi okou de la joune nan lè midi konsa misye te gentan lwen devan Gonzalo Castillo. Se li ki vini an dezyèm pozisyon dèyè li. Ebyen fòk nou di w yè swa nan jounal El Dia ou di mwens Diario Libre te bay te lage rezilta a kote ke li te fè konnen mesye kote li te fè konnen mesye Luis Abinader se li ki ranpòte eleksyon an. Alò kidonk pa menm gen yon dezyèm tou li pran pote l depi nan premye tou avèk yon avèk yon pousantaj ki trè elve avèk 54 li ranpòte eleksyon avèk 54 pwen 7 pousan devan Gonzalo Castillo li menm ki vini an dezyèm pozisyon avèk 36 pwen 2 pousan nan eleksyon yo. Sa ki pi etonan an, gran etonman an se yon ansyen prezidan. Alò, n ap di w, se yon ansyen prezidan ki se Leonel Fernandez. Leonel Fernandez, alò li se yon moun ki pran pou, ki, ki, alò, ki yon ansyen prezidan ki pa, ki dirije Repiblik Dominikèn pandan 3, alò, pou n pa di pandan 12 an. Alò, de 1996 a 2012, se li ki t ap dirije Repiblik lan.

Kidonk, si yon moun ki vrèman fò nan politik, ou dimwens ki vrèman konn politik, ou dimwens ki konnen politik dominikèn nan, men, sa pa t rive, li pa t rive, sa pa t rive fèt kòm si pou l ta ranpòte eleksyon an, ou dimwens menm pou l ta takinen moun ki devan l lan, pou l ta rive nan dezyèm tou. Kidonk, misye, depi. Eh alò misye pèdi depi anlè. Men malgre yo pèdi fòk nou di w alò tout pati ki pè alò mesye dam ki te nan kous lan yo felisite prezidan moun ki genyen eleksyon an mesye Luis Abinader yo tout te rele l pou felisite l pou kouraj li e swete l siksè. Yon lòt bò, fòk nou di w prezidan ayisyen an, prezidan Mesye Jovenel Moise tou, li menm sou bò pa l, li anonse sou kont Twitter l, kote li te rele prezidan Repiblik Dominikèn nan, Luis Abinader, pou l te swete l siksè e bon kouraj. Tout sa yo, se sa ki t ap diskite nan pwen yo. Mesye sa a, li menm tou, li te vini an dezyèm, nou te di w sa deja, li vini an dezyèm avèk yon 36 pousan, 36.2 pousan sou vòt yo. Byen, se tout konsa sa te dewoule. Se tout konsa sa te dewoule. Yon lòt bò, nou di w, prezidan ris lan, n ap pale w de Vladimir Putin, ke tout moun ta konsidere kòm yon moun ki diferan de tout lòt otorite yo nan konpòteman l, fason ke li aji, fason ke l pale, gen yon sèten de bagay ke l pa dakò, otoritè l tou. Tout sa yo, ebyen se tout sa yo ki rann ke yo vote misye jiska 2036 pou li kapab dirije peyi Larisi. Paske yo estime ke misye ap fè yon bon travay avèk Larisi, ou di mwen si li mete li sou yon bon chimen. Ebyen pou moun yo, moun ki ta pou dirije yo jiska 2036 li pa lòt ke Prezidan Putin. Byenke anpil lòt òganizasyon ap analize pou yo di eske se paske pa gen yon opozisyon anfas ki fò, men mesye sa li menm li si tèlman fò li gen lè afebli tout lòt moun ki ta swadizan nan lantouraj li. Pa egzanp, yo di Konpòteman misye diferan ou di mwens otoritèl fason lè lap pale se tout yon bagay ki diferan fòk nou diw misye li menm li pa danse avèk afè e masi madi ke jan anpil lòt peyi dakòl ebyen misye li menm li pa dakò bagay sa yo poun montrew ke se tout sa yo tou yo ta fè konnen ki bal yon otorite jis pou l kapab dirije jiska 2036 paske gon sèten de bagay li menm li pa dakò yo li pa dakò yo malgre gen lòt ti peyi gen lòt peyi lòt moun ki yo menm ki dakò pou masimadi an ebyen misye kont kontre kare bay sa yo ebyen fòk nou zo moun sa yo tou yo menm yo jije misye mal men yon lòt bò fòk nou zo jan te anonse w lan Kanye West ke tout moun jan n ap gade la ki se yon gwo rapè ameriken ki fè non l anpil, ebyen misye ale pou kandida prezidans, li anonse sa, menm kote li anonse l la fòk nou di w li te gentan jwenn sipò anpil zanmi, òganizasyon, fanmi ki gentan prè pou sipòte misye, men gen anpil òganizasyon tou ki daprè analiz gwo. Daprè analiz kèk moun, yo mande eske misye kapab rive prezidan vrèman vre, eske se ta yon rèv ou di mwens eske se nan je klè. Men fòk nou di w aktyèl prezidan k ap dirije Etazini an aktyèlman an li rele Donald Trump. Donald Trump ebyen fòk nou di w tou li menm l ap chèche yon segon, alò l ap chèche. li vle ale re ale nan eleksyon ankò pou l kapab genyen pouvwa nan men li ankò ou di mwens pou l kapab re retounen dirije peyi lèzetazini ankò men li tou swit alò sa n ap kite sa pou yon lòt videyo pou ou pou n kapab vini avèk tout dènye enfòmasyon yo e tout moun ki prale nan eleksyon yo n ap vini avèk tout detay sa yo pou n anonse w ki kantite moun ki prale nan eleksyon yo men nan ki pati yo ye Epi ki jan sa ap dewoule? Fòk nou n ap raple w eleksyon sa yo gen pou fèt 3 novanb 2020 si Bondye prete nou lavi n ap la pou nou swiv yo. Kounye a li rete pou nou di w mèsi ou menm ki te rete gade nou tande nou e chonje abòne avèk nou, sonje abòne avèk nou, envite zanmi w pou w like paj lan pou nou ou menm tou fè sa. Antre zanmi e fami konsa ou pap regrèt. Nap raple w pou World News nou bay nouvèl mond lan kidonk nou pa gen kote nou pa ye. Mèsi ou menm ki te chwazi tande nou. Orevwa, a la pwochèn pou yon lòt videyo.